Bonjour bonjour bonjour fanatik ganyan pasyone m yo kòman nou ye kòman nou ye m swete ke nou anfòm nan video pase a nou te pale pou kòman ou kapab reyisi nan lavi a avèk kèk pwen strateji men jodi an se le kontrè nou pote pou ou remèd natirèl pou gason ki pa gen bann se gason k ap fè bèk atè ki pa ka di anyen anyen sou kabann. Se pou nèg sa yo nou pote yon remèd natirèl. Avan tou nou swete w abòne avèk chanèl la, like paj la e pa bliye pataje videyo avèk fanmi, zanmi pou yo kapab an konesans de gran sijè ke nou trete yo. Premyèman, pou yon moun ki bezwen bann, w ap bezwen 3 eleman natirèl. Ki eleman yo ye? Se sitwon, se myèl e jenjanbre. Ebyen, Premyèman, si n kòmanse avèk sitwon an, n ap fè yon ti kal diferans tou kout. Sitwon an se yon eleman ki bon pou dijesyon. Yon moun ki pa gen apeti, ou pran yon ti ji sitwon, sa kapab ede w konbat konbat apeti sa a ke w pa genyen an. Sa ap ede w. Dezyèm bagay, sitwon an se yon anti-oksidan. Sètadi ke depi w pran ji sitwon an, li anpeche. viris oubyen yon bakteri ou di mwens yon kò etranje rantre sou ou men sil te deja sou ou tou viris lan ou kò etranje a te deja sou ou lap redwi kapasitel se sak fè ji sitwon an yon ti jan bon dezyèm bagay sitwon an ou di mwens twazyèm bagay sitwon an li ede kè a a sikile san an pi byen li yon ti jan efikas avèk yal fon bon travay. Lòt bagay, sitwon an gen yon vitamin C ladan l. Ou konnen byen lè yon moun gripe kèlkonk, petèt li ka manke yon vitamin, sitwon an kapab ede l. Epi tou, sitwon an ka ede w pèdi pwa si ou te yon ti jan gwo, ou vle kenbe yon gwosè ki nòmal, sitwon an kapab. Ede kenbe gwosè yo. Nou di ankò, si myèl, sitwon, jenjanb yo gen yon eta idantik, sètadi ke yo sanblab, yo prèske gen menm karakteristik, menm bagay. Tan e menm jan an, myèl la li menm li antioksidan. Li myèl la antioksidan, sètadi ke se menm bagay nou te eksplike a, si yon e yon kò etranje rantre sou ou, a lèd ke w'ap bwè yon kiyè myèl chak maten avan ou manje, Wi sa kapab edew a konbat kò etranje a. E sil poko te rantre sou li ka difisil poul rantre paske myèl la kreye kò pou ou kòm yon defans. Myèl la anti anflamatwa sètadi ke si ou gon pati nan kò a ki anfle myèl la ka edew a dezanfle pati an avèk sa kew genyen kòm medikaman. Wap bwèl yon kiyè chak maten ou bwèl si ou ka bwèl 2 fwa pa jou meyè. Myèl la ap edew paske se yon anti anflamatwa. Myèl la ankò li amelyore sistèm iminitè kò a. Sètadi ke i rann kò a djanm, rann kò a rete an bòn sante. Menm travay sitwon an li menm li fè a. Paske myèl la li menm li gen ladan l kalsyòm, li gen fosfò, li gen fè, li gen potasyòm, li gen manyezye, ankò fosfò. E sa kapab ede w rete an bòn sante si ke ou konsome myèl la. Myèl la. Fè menm travay ankò sitwon an fè a paske li ede kè a fonksyone pafètman byen, san an sikile byen. Miyèl la ranfòse sistèm iminitè la, tankou nou di sa deja, e rann kò a rete an bòn sante. Myèl la se yon antibyotik natirèl, sètadi ke se pa lopital ou ale pou doktè a ba ou yon medikaman, men myèl la li menm w ap konsome a se yon antibyotik k ap ede ou. Jere sistèm kò a. Se pa nenpòt ti epidemi k ka rantre sou ou si ke w konsome myèl la. La, myèl la, e pou fini, li bon pou spò. Li gen yon, li gen enèji ladan li. Li ankò enèjetik paske yon moun k ap fè spò konsome myèl. Avan l kòmanse spò a, l ap fè spò a pi lontan paske myèl la ba li plis enèji pou l fè spò a. Janmen fatige. Se tout travay sa a, ni myèl la, ni jenjanb lan, ni myèl, ni sitwon an fè a, se li menm ankò jenjanb lan fè. Sètadi ke 3 eleman sa yo, yo fè yon kòk krab. Yo idantik, yo gen menm. karakteristik. Sèlman jenjanb lan se alye avèk ki dyabetik yo. Depi w konsome myèl la e jenjanb lan li ka ede w redwi nan to de sik ou gen an. Se sa ki yon ti jan diferan. Li rann kè a travay pi byen ansanm avèk sistèm iminitè, li fè tout lòt. travay yo. Se 3 bon eleman men sa pa rete la paske sitwa li menm travay ke l fè a li rann kè a trans e fonksyone pi byen, san an sikile pi byen, ankò myèl la fè l, jenjanb lan fè l, ebyen se alèd de myèl la pou moun ki gen ejakilasyon prekòs yo. M vle fè esplikasyon sa a vle fè santi kè yo manke fonksyone, li pa fonksyone byen paske ereksyon an se san ki ke kè a li menm li sikile a ki ale l al gonfle nan peni an ebyen ki pèmèt ke ejakilasyon an fèt. Si san an manke sikile ebyen sè sur ke l ap gen mank de. Direksyon, Ebyen i li enpòtan pou lè w konsome sitwon, myèl avèk jenjanb lan ki t fè kè a, ki eksite kè a pou travay plis, ebyen sè sirke san an li menm li pral gonfle nan peni an ebyen ereksyon sa a Il ap dire de maten o swa. De swa a maten. Si ou kòmanse a 8 è, petèt ou ka fini nan 5 è di maten. Petèt moun nan ka rele tout sen ki pa sove l, petèt se sèlman 5 è di maten k ap sove l apre ou fin konsome 3 eleman sa yo. Ya. Mentenan n ap pase nan faz de preparasyon. Tankou nou di w 3 eleman yo, w ap bezwen w ap jwenn yo nan tout mini makèt, nan ti boutik w ap jwenn yo, w ap jwenn myèl, w ap jwenn sitwon, w ap jwenn jenjanb la. Pou faz de preparasyon an, w ap bezwen. E 2 ou 3 sitron men si ou jwenn sitron vert la li ankò pi bon li ankò mye epi wap ka jwenn jenjanb lan an poudre oubyen an pat oubyen an grap ou pran yon pat jenjanb petèt ki pa twò gwo men mwen menm lèm konsomel m pran jenjanb lan pike Yon bann pranl pike sa vle di avèk tout fòs li m pa nan mete pil dlo ladann petèt m fè sitwon an sèvi kòm dlo avèk dlo jenjanb lan menm epi m mete myèl ladann se ankò senp dèfwa mwen menm m konn pasel sou dife tou ou konn blende jenjanb lan ou ka toujou fèl ou blende jenjanb lan aprè ou fin blendel Ou mete l bouyi. Aprè l fin bouyi, ou yon ti ta dlo. Yon ti ta dlo. Aprè dlo jenjanb lan, ou blende l ak yon ti ta dlo. Ou mete yon ti dlo cho nan yon kastwòl epi ou vide l sou dife a. Jenjanb lan ap bouyi kòm yon te. Avèk yon ti ta dlo byen antandi. Epi lè li bon, li redui, ebyen ou koule l nan yon paswa. Epi ou pire sitwon an, 2 ou 3 sitwon sa depann de ou, ou pire l nan jenjanm lan epi ou mete myèl, 2 yon 2 ou 3 kiyè myèl sa depann de fason ou konsome bagay dous, gen moun ki pa renmen bagay twò dous, gen moun ki renmen l yon ti jan dous, sa depann de jan ou konsome l, ou mete myèl ladan l, ebyen aprè sa se faz de preparasyon an. Ou prepare l konsa. Petèt gen moun ki pa chwazi pase l sou dife. Ou konprann? Moun nan pa chwazi pase l sou dife, li sèlman blende l e avèk yon ti tak dlo, li pase l nan paswa epi l mete sitwon an ladan l epi baton chokola, baton dan laklas. Apre ou fin bwè l, apre yon 30 a 45 minit, lè sa a. Apwoche sou kabann nan. Pa, Monstè a te yon ke ou pap fè bèk a, ou pap fè menm sa ou te fè oparavan an. Afè ou di yon bonjou ou ale, w ap pran move kout zong, yo fè manje nan kay la yo bliye ou, yo pa, ou konprann? Sa vle di depi ou pa gen bann, ou gen tout kalite pwoblèm. Se tout pwoblèm ki egziste pou ou lè ou pa gen bann. Men pou di byen, ou ka fè remèd, remèd sa yo vrèman e vrèman e vrèman efikas. Men, bann nan li pa yon, li ankò sikolojik. Paske se sèvo a ki bay yon enfòmasyon a kò a, ou di mwen si yon enfòmasyon a kè a. Pou kè a on ti jan kontan pou l ponpe san an. Si w gen yon pwoblèm, ou strese, sa ka koz ou pa gen bann. Depi w strese, ou gen yon pwoblèm k ap domine w, ou ankò ou mal manje, ou ka toujou di remèd la pa efikas paske li p ap fè gran efè. L ap fè efè, men li p ap fè gran efè si ke ou gen pwoblèm sa yo. Ou strese, sètadi ke ou gendwa panse sa rann ou strese. Ou ankò ou mal manje, ou gen dwa bouke manje tou, ou pa manje sa pou w manje yo. Ou dwe manje yon ti yon ti fèy, yon ti leti, yon tèt chou, ekskize m yon leti, ou konprann ou manje fèy, ou manje salad, sa ka ede w, se lè sa ou manje, sètadi ke nouriti w la li ekilibre lè sa a. Wap gen e egzakteman bann ou dwe gen an aprè w fin pran medikaman natirèl sa a. Eseye medikaman an. M sèten ke ou pap regrèt, kòmante videyo a aprè w fin fè l, aprè w fin jwenn rezilta pou w di m kisa ke ou jwenn nan sitwon, nan myèl ak jenjanbre sa a. M deja di w kòman pou w fè mòd preparasyon an. M pa bezwen esplikel ankò men eseye repran video a de tèt e a rebo anlè anba de dwat anwo pou konpwan ni pou tande enfòmasyon an byen epi pou bay rezilta nap tann ou kòmante video a pou dim wi m pase wi m pa fè bèk atè ankò se tout sa ke nou te pote pou ou pou jodi an kòm enfòmasyon nou swete ke Ou jwenn rezilta ke wap chèche depi trè e trè lontan. Paske lapenn yon gason se kenbe sa, lapenn yon gason se pou tout gason paske si wap soufri se mwen kap soufri se lòt kap soufri men depi jodi an pwoblèm sa.
Depi jodi an pwoblèm sa li rezi. Depi jodi an pwoblèm sa li re.